Ok donk euh nou te fini nou te fini 6 ème pati an pati sou steatozi pati tan wi nou te konkli Pou n te di ke esteatòz epatik lan se yon maladi ki ki li menm li pa bay jeneralman li bay senptom nan premyè nan premyè nan premye faz yo oubyen nan premyè an faz yo donk li menm li asenptomatik donk gen doulè ki vini doulè nan ipokòt men li vini trè ta e ikte a lan tou zye jòn nan li vini trè ta. Donk la nou nan setyèm pati kou lan, nou toujou nan nou toujou nan chapit ki di le fwa, lenpòtans di fwa dan le mentyen doun bòn sante. La kounye an nou pral gade yon twazyèm patoloji, donk sa se avan dènyè pati an. Nou pral gade yon twazyèm patoloji. A note ke nou wè nan katriyèm, nan senkyèm pati an nou wè siwoz epatik, nan sizyèm pati an nou wè steratoz epatik. La a nou pral gade nan setyèm pati an yon le fwa angòje. Nou pral gade fwa angòje. Donk nou pral gade ki sa li ye. E kisa w ka fè pou plizoumwen pou evite sa e kisa k koze sa e answit ki konpòteman w ka genyen pou evite sa. Donk pa bliye ke nou toujou pa bliye ke nou toujou nan nou toujou nan avèk avèk nou se toujou Doktè Pierre Louis Jerry donk nou pe gid nou pou kou nitrisyon an e nou toujou nan UNM, Université du Nouveau Monde. Donk, ki se mwen menm a ma konesans ki se inik inivèsite ki bay yon fòmasyon osi de kalite de fòmasyon a distans. E m ap poze tèt mwen kesyon eske gen lòt inivèsite ki bay fòmasyon strikteman a distans. Donk, se jis pou m di nou ke se yon trè bon chwa ke nou fè. Donk, nou fè yon trè bon chwa. Donk, mwen menm mwen kòm akonpanyatè, mwen m ap bay tout sa m gen. pou mwen akonpanye nou jan mwen dwe fè l nan nòm respektiv yo. Ok, donk fwa an gòje. Fwa an gòje a nòmalman ki sa yon fwa an gòje? Ki sa yon fwa an gòje ye? Yon fwa an gòje se yon fwa ki, yo di se yon fwa ki gra. Se yon gwo fwa. Ok, se yon gwo fwa. Menan, jeneralman, e pa ki sa li manifeste? Donk, fwa an gòje an li manifeste pa seri de difikilte dijestiv. e yon enpresyon de gonfleman. Sa vle di moun ki gen fwa angòje a, se yon moun ki genyen pwoblèm dijestif, ok, ki gen de twoub dijestif, de twoub dijestif, e tankou l ka genyen noze, li ka gen vomisman, li ka genyen dyare. Fòk nou di ke twoub dijestif yo sa yo ye, se noze, vomisman, dyare, e de fwa Vomisman, sèten fwa, oubyen nan sèten ka, li konn akonpanye tou de san. Ok. Mentnan, nou te di ke fwa angòje a son gwo fwa, donk li menm li manifeste pa de difikilte dijestiv. Li genyen tou, e kòm si moun nan toujou gen enpresyon ke l gonfle. Ok e lòt bagay li moun sa a moun ki gen fwa angòje a donk son moun ki gen de pwoblèm dentoksikasyon sa vle di li fwa pirman entoksike oubyen grandman entoksike e fwa moun sa a Toujou gen tandans pou li fatige. E pa toujou gen tandans non, son fwa ki fatige. Son fwa ki fatige nan travay ke l ap fè, nan fonksyonman li. Se yon fwa ki fatige nan fonksyonman l, se yon fwa ki fatige nan epilasyon ke l dwe fè. Pa bliye m te raple nou, e ke, e m ap raple nou ke fwa li genyen

Donk, avan menm kòman ou kapab fè, jeneralman kisa ki ka koze fwa an gòje an? La ankò se pwoblèm de konsomasyon de two de grès, pwoblèm de konsomasyon de two dalkòl, pwoblèm nan nan nan nan mank dekilibre ne nan mank dekilibre nan diferan aliman ke wap pran yo ok mank degzèsis fizik lè ou ou genyen lè w pa egzanp ou dòmi trè ta. Donk, tout sa yo se seri de pwoblèm ki kapab koze sa yo rele fwa angòje a. Mentnan, pa bliye ke fwa angòje a se yon fwa ki trè toksik, ki trè entoksike. Mentnan, youn nan mwayen ou kapab fè pou jere. Pwoblèm sa a, se dabò fòk ou fè sa yo rele dezentoksikasyon. Dezentoksikasyon an, donk li fèt apati de sèten plant. Donk dezentoksikasyon an, li menm li fèt pou pèmèt, li pèmèt ke òganis lan li menm li dezetoksike, ok, li aji prensipalman. pou l apòte sètèn koreksyon alimantè epi li konplete li menm li konplete tou avèk de sipleman de plant ok ki pèmètron yo di ki kapab pèmèt a fwa pou li mye nitralize toksin sa yo e dechè yo e fò di de dezentoksikasyon an li pa fèt sèlman pou fwa li fèt jeneralman tou pou ren entesten poumon po etsetera mentenan toujou nan dezentoksikasyon

E lè ou dezentoksike fwa, nou di pa egzanp ou ka itilize anticho, ok, ou jis e fè fèl kòm si ou jis blende li, fè ji avèl ou bwè, donk lap pèmèt ke fwa dezentoksike pi fasilman. Donk nan ki objektif? Se nan objektif pou netralize toksin yo. Ok e egalman li e bon se de lò dezentoksike se ok se pou netralize toksin yo byen si e li pèmèt yon meyè itilizasyon de sibstans nitritif ki konsome yo ok donk lò lè ou manje donk sibstans nitritif yo ap pèmèt ke e fwa e e lò ou dezentoksike dezentoksike òganis lan donk lè ou manje donk e sibstans nitritif yo ap gen plis tandans pou li tonbe nan san an. epi pou li rann òganis lan nouri tèt li pi byen. Egalman, dezentoksikasyon an li pèmèt tou yon meyè eliminasyon, yon meyè eliminasyon de kò gra yo, espesyalman de kolestewòl. Pa bliye nou te di, pwochen chapit nan nou gen pou n gade kolestewòl jeneralman ak kesyon grès yo. Spesifikman sou fwa. Se pa steatosis la, e pa sou fwa non, sou òganis la. Donk, nou gen pou nou gade nitrisyon e le kolestewòl. Ok, nou gen pou nou gade sa ansanm nan pwochen chapit lan ki san nul dout kap vini semèn pwochèn si Dye ve. Mentnan, e nou di ke de zot, de zot. Dezintoksifikasyon an, li pèmèt ke ou elimine kò gra yo pi fasilman, tankou kolestewòl. Li pèmèt tou ke ou fè yon mentyen dekilibre de sa yo rele suk ki nan san, tankou spesyalman glikoz. E li pèmèt ke fwa li jere tout diferant fonksyon ke li genyen.

Donk, konsomasyon vitamin C, vitamin E, e espesyalman beta karotèn, donk yo menm sibstans sa yo trè trè trè bon pou pwoteje non sèlman fwa a kontre maladi sa, e egalman pou ranfòse sistèm iminitè la. Donk, se prèske menm jan avèk sa nou sonje m te di pou afè siwoz epatik la. Donk, e beta karotèn nan, donk se vre ke l bon pou po, men li bon egalman pou kè lan e pou fwa a. Donk yo di ke jeneralman, donk substans sa yo, tankou spesyalman vitamin yo, yon ou kapab pran o mwen yon konprime pandan chak dejene ou byen pandan soupe kotidyènman chak jou, chak jou, bon chak jou, kotidyènman pandan lane, chak jou pandan lane.

Li menm tou li kapab ede fwa a, spesyalman li ede vesikil bilyè lan. Nou pa bliye ke vesikil bilyè lan se ti resipyan, ti boul ki anba fwa a, ki nan sa yo rele nan fas enferyè fwa a. Donk egalman donk alimentasyon sèn Alimantasyon sèn, Kotidyènman fòk ou pran fwi. Nan ka fwa an gòje a, nya oken pwoblèm nan ka fwa an gòje a pou pran fwi kèlkeswa tip de fwi an. Ok, donk paske fwi yo pral gen pral fasilite fwa gen yon pi bon aksyon. E egalman legim frè yo, yo ap. fasilite fwa a pou yo gen yon pi bon aksyon e egalman yo di ke yo konseye oubyen yo privilejye alimantasyon antye yo oubyen alimantasyon oubyen moun ki pandan yo gen pwoblèm sa pou konsome aliman antye yo sètadi aliman ki pa rafine yo. Donk, fòk ou evite egalman pou pa pran anpil kò gra, fòk ou evite pou pa pou pa pran anpil suk, menm sa n sonje n te di sou kestyon menm sa nou sonje ke n te di sou kestyon siwoz epatik la. Donk, legzèsis fizik, legzèsis fizik se toujou menm bagay la, legzèsis fizik gen yon gen yon enpòtans kapital nan nan nan mentyen.

Donk tout tip degzèsis sa yo, bon, si moun nan li gen yon tip de spò byen espesifik li konn pratike, swa e spò, n ap pale espesyalman spò de kontak yo. Se pa spò, se pa spò, spò fizik yo, se pa spò serebro yo. Spò serebro yo gen enpòtans yo tou, donk men spò serebro yo jeneralman veritab enpòtans yo se sou, se sou selil nèvez yo. Donk spò serebro pa pral afè anyen lè m pale de spò serebro map pale de jeu dechèk map pale de jeu de dam map pale de jeu de scrabble ok donk tout sa yo yo menm yo pa genyen oken efè sou fwa ou ok donk spò yo toujou konseye yo se spò fizik yo tankou baskètbòl foutbòl, tenis, tenis de tab, bezbòl, volebòl, eksetera. Donk, tout sa yo, se espò fizik, e espò fizik yo, jan nou di an, yo genyen yon enpòtans kapital nan sa yo rele mentyen yon mentyen oubyen lekilibre de yon fwa pou kenbe l an bòn sante. Ok. Euh. E otre choz, e donk li konseye egalman pou e itilize dlo bouyi, ou pa bwè dlo a non, ou mete dlo a bouyi men ou pa bwè dlo a tou cho kanmenm kanmenm. Donk ou mete dlo a bouyi pandan anviwon yon kenzèn de minit epi yn fwa ou fini ou kite l tyèd. Ok e pi apre sa ou konsome donk ou kite li tyèd apre sa ou konsome donk sa ap pèmèt yon meyè sikilasyon sangin donk e sa ap favorize tou piske nou di ke fwa gen prè de 700 lit san Ok e pa jou chak 24 heures ke li epure ke li filtre ok donk sa ap pèmèt ke fwa li filtre san sa bokou pi fasil dakò donk euh nou nou nou pale nou pale nou nou la nou nan setyèm pati donk nap fini a uityèm pati an donk uityèm pati an ki pral fèt talè nan lòt voice nan viwon 15 minit ankò yn fwa. Nan uityèm pati an, nou pral gade, nou pral gade epatit yo de manyè, d'une manière générale, men spesifikman epatit B. Donk nou pral gade epatit B nan uityèm pati an, uityèm pati kou lan, donk epatit B. Donk nou kòm, etan done nou pap fè yon kou de patoloji, Donk nou pèmèt nou le lux pou nou pa pou nou pa santre tout kou la nèt ok tout kou la tout tan kou la fèt nan 3 mwa pou sèten e 6 mwa pou lòt sou fwa sèlman nou pa ta ka fè yon bagay konsa donk e e sa ki fè nou pa ka fè kou la san nou pa gade 2 3 patoloji nou gade 4 patoloji sa yo sèlman men etan done n ap gen espas ki ouvèt jan sa te ye samdi dènye Donk m panse ke samdi sa a l ap menm bagay lan. Donk samdi sa a n ap pran kesyon toujou sou kat dènye pati sa yo. E menm si gen lòt moun ki pa t la, ki pa t gen tan vini pandan samdi dènye, yo kapab poze kesyon sou kat pati avan yo e kat pati ke nou te fè semèn pase yo. E egalman sou kat pati ke nou fè pandan semèn sa a. Donk m ap ouvè pou kesyon, jan m toujou di nou an. Mwen pa gen syans enfuz, m pa konnen repons lan. M ap di nou ke m pa konnen, m pral chèche l, puiske les reponses sont dans les livres, epi m pral chèche repons lan epi pou m vini. Si pandan m ap pale m fè yon lapsus tou, e si m di yon bagay petèt, bon, paske avan tou, sèvo moun pa yon bagay ki statik. Ok, donk de tanzantan nou ka gon ti varyasyon ki fèt, donk m ap jis ekskize m di vwala, wi, sa m te di an pa sa, donk m korije sa. Ok, donk se te fwa an gòje, nou pale de fwa an gòje, an senp rezime, nou di se yon gwo fwa, donk se yon fwa ki bay pwoblèm dijestif, e li bay gonfleman, donk e jeneralman fwa sa li menm li plis ou mwen disfonksyonèl. Donk nou. Nou gentan wè 3 patoloji la jan nou di an. Donk pou chen, pou chen, pou chen voice record lan, lap e epatit e an entwodiksyon epi epatit B espesifikman. Donk se te avè nou Doktè Pierre Louis Jerry. Donk se yon plezi pou m genyen nou kòm etidyan mwen nan UNM. M wè nou trè trè trè trè enteresan. Donk nap avanse ansanm.